Sitwayen sa a n ap gade a se yon jèn sitwayen dominiken kote ke lapolis arive mete lapat sou misye kote ke yo arive jwenn ebyen se misye k ap founi bandi ti lapli avèk bandi. 400 mawozo zam. Ebyen sitwayen sa a lapolis arive mete men sou li. E avan menm nou antre direkteman nan enfòmasyon kote ke nou pral fè ou viv enfòmasyon sa a, n ap mande avèk ou menm ki poko abòne e ki vle enfòme chak jou, ebyen li vrèman enpòtan pou abòne avèk kanal la. Envite yon fanmi ou yon zanmiw vin abòne avèk Zenyèz Enfo 9 paske se la wap gen posiblite pou enfòme 24 sou 24. Nou mandew rete la pa dekonekte pandan se tan nap antre dirèkteman nan aktyalite.
Pou bon plis detay, Pa rapò a dominiken sa medam mesye ebyen nou wè jisteman ebyen lapolis arete misye son nou te di w se yon pwòch ti lapli yo jwenn misye avèk 50 mil dola ameriken kisa donk se se yon fason pou achte zam achte minisyon pote bay ti lapli e nou toujou di l relasyon la repiblik dominikèn gen avèk avèk ayiti e mesye sa yo ebyen sa pwouve l Se li menm nap gade la, nou pral baw plis detay, san konte medam mesye une fois de plus nap salye moun akayè ki kanpe ki tap di aba Ariel nou wè ki menm rantre nan manman Ariel donk epa nou k dil non men nou tandel medam mesye wala an nou salye Lionel direkteman depi Haïti k pral ban nou plis eksplikasyon pandan nap pale de sa nou wè ki ajan imigran yo imigrasyon yo ki tap bay pwoblèm men pèp la kouri dèyè l ayisyen kouri dèyè yo dominiken yo kouri dèyè yo m panse ke nou kapab pale de sa egalman Lionel map salye w.
Bonjou Dimy, bonjou tout oditè oditris chanèl moun afè bon swivi, bonjou bonswa an menm tan sa depan de kilè ki kote wap swiv nou nan lè sa ankò yn fwa nou kontan pou n antre lakay ou nan lè sa nan sousi pou n pote enfòmasyon pou nou Enfòmasyon kap domine aktyalite a an Ayiti tankou lòt bò dlo. Ankò yon fwa nou swete tout moun byenvni e mèsi pou fidelite nou ak atansyon nou e nap kòmanse ak enfòmasyon yo ebyen nap kòmanse dimi avèk enfòmasyon sila konsènan ebyen nan moman ke nap pale la ebyen ajan bsap yo ki yo menm fè yon aksyon la a, komèt yon gwo, gwo aksyon la a pou lapatri la a, ajan bsap yo ki deplwaye sou fwontyè la a, eben, ka al sekirize, eben, kanal irigasyon ansyen prezidan Jovenel te konstwi pou te awoze, jisteman, e plèn nan, pou te kapab bay moun yo manje, eben, nou konnen apre asasina prezidan Jovenel, eben, kanal irigasyon sa a te abandone, Ariel Henry te neglije sa, e nou konnen batay e Claude Joseph tap mennen pou te kapab jisteman te kontinye avèk travay sa a, ebyen nou kapab di ajan bsap yo ki pran responsablite yo la a, ki deplwaye kal sekirize rivyè kanal sou rivyè masak la, nan moman ke nap pale la nou konnen Dominik yo te konn travèse li nan anpil dezòd nan zòn nan epi pandan. Depi aprè deplwaman ajan bsap yo, ebyen ajan bsap yo te mete lòd nan dezòd, ebyen dominiken yo kraze rak, ebyen yo te konn vin bat ayisyen, vin vòlè afè moun de lòt bò a, ebyen aktyèlman la a, yo te, non sèlman yo te pwomèt pou yo ta vin kraze kanal la, yo ta vin kraze kanal prezidan Jovenel te konstwi a, men kounye la a, Ajan bsap yo, yo pran inisyativ y al sekirize espas la e yon aksyon ke anpil nan sitwayen e kiltivatè k te nan zòn yo men bat bravo pou sa e n ap envite w tande yon ekstrè odyo kote ke kote ke nou kapab di popilasyon sa bat bravo, kiltivatè sa bat bravo, moun k ap fè jaden nan zòn nan yo bat bravo pou sa e depi aprè prezidan Jovenel mouri espas la te neglije se vre Claude Joseph t ap goumen. pou w te kapab kontinye avèk eben travo de konstriksyon e kanal sou rivyè masak la e nou wè nou kapab di jist aprè se ajan bsap yo la ki jisteman fon fon aksyon la istorik kote ke yo al sekirize espas la e m panse ke dimi se trè byen pou lèz ajan bsap malgre nou konnen ajan bsap yo kò bsap la li menm te jwenn anpil pèsekisyon Non sèlman bò kote ansyen opozisyon an, men menm aktyèlman la a, gouvènman an plas la t ap mennen, t ap fè politik, t ap mennen politik pou yo te kraze kò inite sa a ki se Brigad Dezè Pwoteje, ki yo menm la pou yo sekirize yon seri espas nan peyi, pwoteje fwontyè yo, pwoteje forè yo. E nou kapab di ajan bsap yo la a, li make pwen la a nan kad travay sa a kote ke y ap sekirize kanal Sous Rivyè Masak la. Nou panse ke dezòmè, Kanal sou rivyè Masak la, ebyen li pa li sou sekirite l, haute sécurité la pa rapò a jan bsap yo ki yo menm pran inisyativ sa a, e si di mi nou kab pèmèt, èske nou kab pèmèt e ke oditè yo viv kòman, viv an n di yon ekstrè nan e pwopo de deklarasyon kèk kiltivatè ki yo menm t ap bat bravo pou ajan bsap yo pa rapò a prezans yo nan zòn nan ki mete lòd nan dezòd dezòmè e pa rapò jan bagay yo te konn ye oparavan. E ou konnen ke medam mesye e an menm tan lè ou pale de ajan bsap e map salye zanmi nou e e Rosemond Jean Rosemond Jean toujou ap preche sou kesyon lame dayiti e l toujou ap mande nou pou nou ankouraje FADH la men si sitou ansyen militè sa yo nou konnen mesye yo gen anpil eksperyans e a se sans e m panse se trè byen e sitou avèy de 18 me an bon Ebon bon m panse ke se trè byen. Paske nou rive nan yon faz ke jodi a fòk nou defann enterè Ayiti. Tout sa ki Ayiti, tout sa ki Ayisyen nou dwe defann li. Ou pa bezwen kòm si le fè ke moun nan renmen peyi l, le fè ke moun nan konprann jodi a se pa viza k pi enpòtan, se pa kòm si ale nan lòt peyi. Jodi a se tout moun medam mesye nou wè nou tout nou nan pwoblèm nan. Donk m panse se avèk onè, se avèk fyète ke mesye, mesye sa yo ap defann e entegrite peyi an e se sa tout moun ta dwe fè jodia la li pa nòmal kòmsi pou kòmsi pou nap pran lòd nan men lòt peyi nou sipoze pran lòd nan men ayisyen e pi pa la swit nap avanse se sal dwe ye jan ke nou toujou swetel bon nou pap pale twòp e ban nou envite w tande odyo an medam mesye e pi nan pral wè si gen posibilite dan lè jou a vini Dan lè jou a veni nou pral wè si mesye yo si si mesye nou yo kapab deplase pèsonèlman pou al chèche imaj yo pou nou pou moutre nou lye an paske ou konnen nou menm nou pa vle fè anyen menm jan ak tout moun men sou ang pozitif la donk an nou envite w tande odyo an e m konnen gen anpil nan nou te deja tande l e m ap remèsye nou paske gen anpil nan nou ki gentan rele m ki di Jimmy a fòk nou pale de sa e travay ke ajan bsap yo ap fè an e nou pa nou pa gen pwoblèm paske pa bliye s on travay kolektif Se yon travay ansanm ke nap fè, se pa travay yon moun. Vwala, on pati la. Yo la, se pon pou di se kòb yap fè. Vòlante yo chita la. Kabann, yo pa touche, yo pa anyen. Ajan prezidan di yo voye chèk pou fwontyè, chèk pa janm vini la. Si gon anmwe, se besap sa ou konnen. Kabann, se pou sa nou kotize, nou ba. Alò nou menm kòm moun kap fè agrikilti, ki difikilte nou rankontre nan zòn sa, lè nap fè jaden nou? Ok, se kanal sa nou bezwen pou yo fè dominiken enpose pou yo fèl, on bagay nan teritwa nou. Kabann, Ape gwo bacha ou tou. Dominique yo baw ti tchelit. Ki bacha wap pale.
Gwo bacha pòtoprens yo, gwo nèg yo kap fè gwo otorite yo, se gwo bacha sa yo, bayo ti kòb, yo pa vle fè kanda piyo pete sa nan man pou nou trape dlo pou nou fè sa pou nou fè, nou pa ka trape l, kaprann. Plizyè jenyè di ke jenyè vin la, Dominique soti lòt bò bèy, ou bon gon jenal, on jeneral Raymond, bon li nan kò fontyè a la, li fou pou tiye besap sa yo la. Wi, li fou pou tiye besap, li te fè tiye menm 4 5 la. Poukisa? Pou kannal la. Yo di se besap yo ki lakòz yo kwè li poko vin bouche sa. Konprann? Se besap yo k anpeche l vin lakòz. Wi, besap yo k anpeche li. Besap yo la ui, vi a yon je. Menm zam yo pa gen lanmò. Pa gen lapolis, pa gen besap, pa gen ra besap, pa gen. Fwontalye ka pa vin la pou nou. E lame, nou gen lame wi Ayiti. Wi, gen lame. Nèg sa yo k prezante kòm lame nou pa gen lame mwen pa wè l mwen. Nèg sa yo ki panse prezante pou lame mwen pa wè l. Se besap m konnen kòm premye latriye gwo chèf mwen ki la. Konprann? Merci wi look chef mwen. Sa se pase. Se yo nou wè e yo se yo nap se yo kap veye nou se yo kap veye nou nou pa gen lòt moun se yo kap veye nou. Nou nan kwen fontyè a. Nou nan kwen fontyè a nap viv men nou pa te gen kenn sekirite la si Paul te vle vini yo te ka fè sa yo vle ak nou men konnye a menm si nou di ey la nou deja gen gwoup la ap deja rive anwo nou nou san pwoblèm men lè w wè ou gen yon kote wap viv ou pa gen sekite ou pa gen anyen ou pa gen kenn sekou ou nan pwoblèm. Ase lè nèg la rantre anwo nan raje a la gen twa fann ou ak manchèt ay fè wotay. Sa konn rive deja?
Non m pa konn li panko rive non m pa konn si konn rive pase mwen menm m pa vin la lontan mwen antre la 2020. Sa w fè kòm aktivite la? Bon plante pye pistach anwen m plante mayi e grenn pwa nèg anwen e yo m plante ak yo.